Bonswa Map di bonswa avèk tout fanatik bout britis yo Jodi a mwen vin anonse nou yon nouvèl Ah m pa ka pale avèk chapo a nan tèt Nou konnen m te pwomèt nou albòm nan Albòm nan soti Albòm nan nou wè tout bagay yo Foto albòm nan soti Jodi a mwen vin anonse nou yon nouvèl M vin di nou konsa, m pral Potopwens, pase gen yon moun ki vin pale avè m, li di m l ap voye m Potopwens. Li di konsa, Potopwens gen anpil travay. E sa fè m pral travay Potopwens pou m ka fè plis mizik. Li di gen anpil travay, pase ki fè nou pa t jwenn anpil mizik m t ap fè pou nou, se paske pa t gen anpil travay. Ou imajine w si m fè 2 jou, 2 jounen travay pase kote m ye a kay pa fèt anpil pase si m fè 2 jounen travay nan mason m pa m pa gen anpil kòb lè m jwenn yon ti kòb fòk m fè mizik la lè m fè yon jounen travay oubyen 2 jounen travay men nèg la di m konsa potoprens gen anpil travay m pral travay anpil e li di m kote m prale a kote l ap mennen m nan pou m al travay la li bèl. li bon, li di gen anpil gwo kay la, kay ki moute anlè, li di konsa gon kote, kote, wi, kote li di pral avè m nan, li pral avè m Vildye, Vildye, m pa konnen, m pa sonje non an byen, li di se la l pral avè m, kounye a m vin mande nou, m vin di nou si nou pa pa wèm fè video video kèk jou sa yo se paske m pral potopwens men m pral fè plis plis pou nou nou konprann m di nou mèsi anpil tout moun ki renmen bout britis yo mèsi anpil se sa fè m fè album nan pou nou m vin di nou m pral potopwens nan pral wèm fè anpil foto m pral fè anpil foto chak kote m pase tankou e e e depi m wè kay la gwo li di nèg la di m. Kay Potoprens yo gwo anpil, yo wo, yo anlè nèt menm jan avèk kay peyi blan yo, e sa fè m pral fè, m pral Potoprens m ap fè videyo nan kay yo tou, y di gon wout anlè. Mezanmi! M pral m pral gon wout anlè, m pral pase sou wout anlè. Y di gon wout anlè kafou pò. Mezanmi! M pral moute nan wout anlè a menm gade moun k ap mache anba. M ap tou fon videyo la tou wi. Mezanmi! M pa ka tann pou m ale, se sa fè lè m ale m ap fè nou konnen. Men m pral ale la, m pral Pòtoprens. Mezanmi! Mezanmi! M ap reziye m kit m ale wi fanatik yo. Si pou m mèt ale, m mèt ale. N ap di m pou m ale oubyen si pou m pa ale ankò, se pou m fè mizik, mizik rete kote m ye a sèlman, m si n ap di m Si m mèt al Potopwens, paske nou konnen m fòk m travay. Travay, kote m ye a pa an moun pa li travay yo pa anpil, si w jwenn yon 2 jou travay. M di nou mèsi anpil. M pral travay. M ap di nou sa, bagay videyo yo, m pa konn si nou renmen albòm nan. Albòm nou an, se pou nou m fè l. Mèsi. Ou konprann? Ki sa ankò? Mèsi m renmen l Ki sa? Pa vini non Vin parèt tou monchè Li pa vle pa parèt nan videyo a Fòk mwen vini E li pale vini, li pral nan peyi a avè m, Pòtoprens, e li pral mennen m vil, vil Dye. M pa sonje non an, m pa sonje non an byen. Ou pa vle ban m non an, ou pa vle ban m non an. Vilaj? Yon vilaj? M pa konn pa tande byen. Wi, antouka, mèsi tout fanatik Bout Britis yo. M renmen nou anpil. M ap, m ap travay pou nou. Anpil, anpil bagay ap vini ankò. Gen anpil mizik, anpil video, anpil foto map voye ban nou. Mèsi. Bonswa. Map di bonswa avèk tout fanatik bout Britis yo. Jodi a mwen vin anonse nou on nouvèl. Ah, m pa ka pale avèk chapo a nan tèt. Nou konnen m te pwomèt nou album nan. Album nan soti, album nan nou wè tout bagay yo, foto album nan soti. Jodi a mwen vin anonse nou yon nouvèl, m vin di nou konsa m pral potoprens pase gen yon moun ki vin pale avèm li dim lap voyem potoprens li di konsa potoprens gen anpil travay e sa fèm pral travay potoprens poum ka fè plis mizik. Li di gen anpil travay paske ki fè nou pat jwenn anpil mizik m tap fè pou nou se paske pat gen anpil travay ou imajine w si m fè 2 jou 2 jounen travay paske kote m ye a kay pa fèt anpil paske si m fè 2 jounen travay nan mason M pa pa gen anpil kòb, lè m jwenn yon ti kòb fòk m fè mizik la, lè m fè yon jounen travay oubyen 2 jounen travay. Men nèg la di m konsa, Potopwens gen anpil travay, m pral travay anpil e li di m kote m prale a, kote l ap mennen m nan pou m al travay la li bèl, li bon. Li di gen anpil gwo kay la, kay ki moute anlè. Li di konsa gon kote, kote wi, kote l di pral avè m nan, li pral avè m. Vildie Vildie m pa konnen m pa sonje non an byen li di se la l pral avè m kounye a m vin mande nou m vin di nou si nou pa pa wè m fè videyo videyo kèk jou sa yo se paske m pral potoprens men m pral fè plis plis pou nou. Nou konprann? M di nou mèsi anpil. Tout moun ki renmen bout British yo, mèsi anpil. Se sa fè, m fè album nan pou nou. M vin di nou, m pral Pòtoprens, n ap al wè m fè anpil foto. M pral fè anpil foto chak kote m pase, tankou e, e, e, depi, depi m wè kay la gwo, li di, nèg la di m, kay Pòtoprens yo gwo anpil, yo wo, yo anlè nèt, menm jan avèk kay peyi blan yo. E sa fè m pral fè, m pral Pòtoprens, m ap fè videyo nan kay yo tou. Li di gon wout anlè. Mezanmi! M wè gon wout anlè. M pral pase sou wout anlè. Li di gon wout anlè kafou pò. Mezanmi! M pral moute nan wout anlè a menm gade moun k ap mache anba. M ap tou fon videyo la tou wi. Mezanmi! M pa ka tann pou m ale. Se sa fè lè m ale m ap fè nou konnen. Men m pral ale la m pral Potoprens. Mezanmi! Desevant? Humm. M ap reziye m kit m ale wi fanatik yo. Si pou m mèt ale, m mèt ale. N ap di m pou m ale oubyen si pou m pa ale ankò, si pou m fè mizik, mizik rete kote m ye a sèlman, m si n ap di m si m mèt al Pòtoprens paske nou konnen m m m fòk m travay. Travay. Kote Mia pa an moun pa jnip travay yo pa anpil sou je non de jou travay m di nou mèsi anpil ah m pral travay map di nou sa eeh bagay video yo m pa konn si nou renmen album nan album nou an se pou nou m fèl mèsi ou konprann kisa ankò. Mèsi. M renmen l. Kisa? Pa vini non. Vin parèt tou monchè. Li pa vle pa parèt nan videyo a. Fòk mwen vini. Lè li pale vini, li di pral nan peyi a avè m, Pòtoprens, e li bay mennen m Viltye. M pa sonje non an. M pa sonje non an byen. Ou pa vle ban m non an ou pa vle ban m. Wi antouka mèsi tout fanatik bout britis yo m renmen nou anpil m ap travay pou nou anpil anpil bagay ap vini ankò gen anpil mizik anpil videyo anpil foto m ap voye ban nou mèsi.